Ou dim konsa, eske moun Biden yo yap ka fè kredi nan peyi a paske se pou 2 zan nou la? Ou konn sak fè w pozem kesyon sa? Se paske gon pakèt moun wap tande ki diw konsa depi w vin nan peyi a peyi ki diw konsa w antre nan pwogram Biden nan pwogram Biden nan se pou 2 zan li ye lè w vin la bay bounda w 2 tap pitit chache w moun pou papye pitit menm si w te renmen moun ou pa renmen l pitit vlope kò w anba l pitit Bouche tou nou pou bwè dlo santi pitit, pou chache papye pitit. Pandan w ap tande moun yo k ap pale konsa epi ou menm ou panse ou limite. Ou panse gen bagay ou pa ka fè. Paske si w ap tande moun nan k ap pale konsa l di w apre 2 zan ou pa konn sa k ap genyen. Ou panse ou panse pandan w vin nan peyi a tou ou limite. Ou pa ka gen kredi, ou pa gen aksè avèk anyen. Depi se moun sa yo w ap tande. E sa m di w n ap toujou nan erè. Lè moun nan dou vin la chache papye, chache papye, apre 2 zon ou pa konn sa kap gen, tande kesyon ou poze. Se paske wap tande moun sa yo kap pale. Sak gen ou paka gen kredi nan peyi a, sak gen ou paka fè kredi nan peyi a, se pa moun ou ye. Gen pil moun ki deja nan peyi a la, aksè ou gen yo pa genyen non. Afè kredi sa wap pale la, gen moun ki gen 30 an 40 an la ki pa gen kredi non. Epi ou menm ou vin nan peyi a la ou gen kredi wi. E sam vle pou nou konnen an, ou pi legal pase gen anpil moun ki vin la wi. Anpil moun ki sot Brezil, Chili a pye, ki sot Sen Maten nan bato bannann ki antre la, ou legal pase yo. E sam vle pou nou konnen, Ayiti ou soti nou avyon, yo baw viza ou pase nan imigrasyon, yo fè entèvyou avèw ou pale, gen moun ki nan peyi a la imigrasyon pa konn si yo la. Yo li pase anba fil epi yo tou ap travay anba tab, yo pa janm mayen yon kat travay. Epi ou vin la legal, epi wap mande eske ou ka gen kredi, sak di ou paka gen kredi a. Wi! Moun Biden k achte kredi. Ok, ou sèlman bezwen vin la a, voye aplike pou sosyal sekirite ou. Voye kat travay ou ale bay imigasyon. Lè kat travay ou vini, chache travay ou travay. Nèf chich sosyal la depi l vini li nan men ou, ou granmoun menm jan ak tout moun nan peyi a. Lè kat travay ou vini, al travay. Ou sèlman bezwen 3 mwa nan travay kote w ap travay la. 3 mwa sèlman ou bezwen, ou pase esperyans, epi apre 3 mwa, Ale nan intestate auto center al leve yon machin ki nan lide ou Al leve yon machin ki nan gou Al leve yon machin ou vle 2023 2022 Woule machin ou vle Ou selman bezwen social securite ou CI di ou poko vini Ala paspò ou Paspò selman CI di ou poko vini wi Ala paspò ou Depi kat travay ou vini Wap travay social securite ou nan moun do ou ID a li poko vini li poko nan menw enben al avek paspò a avek social securite a Ale nan intestate auto center al pran machin. Kès ki di w pa ka achte kredi? Se sa m ap di w la. Gen de moun w ap tande, yo tou mete yon mit nan tèt ou, epi yo tou fè w pè nan peyi a. Gen anpil moun ou wè k vin la a, yo toupizi. Se moun ki ansyen yo tande wi. Moun ki la depi lemond e moun ki pa janm regle anyen k serye wi. Epi se, epi devèn pou yo se anba moun sa y al tonbe. Epi k ap ba yo vye konsèy, k ap fè yo pè. Gen anpil moun ki vin la a k al Kanada, san konsantman yo y al Kanada. Moun yo fè yo pè. Yo tou pitit, ou vin sot brezil chili, ou pa konn sa kap gen nan peyi a, ou pa antre nan peyi a legal pitit, degaj ou se moun ou menm al kanada wi, epi moun nan gen 70 ans la 80 ane san papye li pa janm al kanada. Li pa janm ale li menm. Epi moun nan vin la chaje tèt li pou li fèl kou. Sal ye m pa konn si etazini se etazini manman l ak papa l li ye, li pa vle pou vin la kòmsi m pa konnen. Li pa vle w rete. Lap pouse w, lap chase w pou w ale. Enben se menm moun sa yo ki tou met ou mit nan tèt ou menm. Ki fè w mande m, eske moun pwogram Biden yo ka gen kredi nan peyi a? Okontrè w kab gen plis kredi, kredi w ka pi bon ke moun ki la pandan 20 tan, 30 tan, 40 tan, 50 tan. E sa m vle pou w konprann nan. E sa k fè w poze kesyon sa a. Enben ti chè ou konn sa k pase, si moun kote w desann yo, ou wè yo pa gen tan, y ap travay, yo pa gen tan, enben chache zanmi tande. Chache zanmi pou w pale. M pa vle w al fè tripotay non. M pa vle w al di kay moun yo gen ravèt non. M pa vle w al di kay moun yo sal non. M pa vle w al di moun yo ap fè move jan avè w non. E pa sa m di w. Mande enfòmasyon de tèt ou. Mande enfòmasyon de kòman pou fè yon kat travay. Kòman pou voye sosyal sekirite ou ale. Kisa w ap gen bezwen. Mande! Mande moun. Si w wè moun yo pa ta gen tan pou ou. Paske moun isi pa gen tan. Tout jounen y ap kouri moute, kouri desann. Ap chache kòb pou yo peye bil. Yo gen dwa pa gen tan. Ou menm chache ti zanmi w sou kote tande. Chache ti zanmi w. Men, pa al fè tripotay non m di w. W ap jwenn kay la plen ravèt. Pi gwa al pale bagay sa non. Y ap fout ou deyò. Y ap fout ou deyò. Depi w al nan fè tripotay sou moun yo, y ap fout ou deyò. Ok? Regle sa w gen pou regle. Lè w vin la pou okipe moun k ap pale. Anpil moun ki fèk vin nan peyi a la, yo echwe se moun ki ansyen yo ki echwe yo. Avèk vye konsèy, avèk vye pawòl, nan tou zòrèy moun yo vin fè moun nan pè. Ebyen pou moun k ap poze m kesyon anba videyo yo, èske si w gen paspò, ou poko gen ID, èske w ka achte machin? Wi! Depi w gen paspò w, ou gen 9 chif sosyal ou, w ap travay, ou legal, ou ka moutre ki kote w ap travay legalman, w ap vin avèk paycheck ou pou moutre ki kote w ap travay, epi. Ale nan interstate al chache yon machin ok si w gen paspò ayiti w poko vini ale avèl ou sèlman bezwen sosyal sekirite w paspò w epi pwouve ki kote wap travay epi fini lapè ou menm kap gade video sa kòb taks ou a m konnen l gentan tonbe nan men w deja fèt atansyon pa bliye w te gen yon pwojè pou w achte yon machin ane sa ok pou bouke pran woulib nan men moun pou bouke leve bonè pou w al pran bis ok men kòb la tonbe nan men w pa bliye w te gen yon pwojè pou w al achte yon ti machin enben ale nan interstate auto center al pran machin pa w la adrès la se 43 98 West Colonial Drive, anfas ti mache a, Orlando, Florida. Zip kòd la se 32808. Lè w rive mande pou Mesye Leonel Cadet, se mèt biznis lan, ale al chache machin pa w la. Lè w rive di se Merizye ki voye w pou yo ka ba w diskawont pa w la. Ou menm matmwazèl pokipe pyès moun k ap chaje tèt ou. Ou vin nan peyi a la, ou granmoun ou chèf pwèl ou. Lè w vin la pa lage tèt ou nan vakabòn, moun sa yo yo fè tout tan yo mache nan disko, kote bal la ye yo la, pa fè menm wout avè yo, moun sa yo gentan echwe deja, lè w vin la pa al nan disko, chache chemen lekòl, chache chemen biznis, se sa kap bon pou ou ok, pa vin batay avèk moun, pa goumen, pa al nan dwòg, pa al nan kokayin, al travay, al lekòl, epi w pral wè w pral fè siksè, moun sa yo echwe deja. Moun kap pede pale nan tou zòrèy ou kap vin di wal leve nèg pou papye apre 2 zan pa konn sa kap gen apre 2 zan pap gon mèd. Se moun sa yo ki fè w pozem kesyon sa, eske moun Biden yo ap k achte kredi nan peyi a? Kòmsi moun Biden yo pa moun? Se chen yo ye? Se bèt yo ye? Pokipe pyès ansyen dayi la doup pe doup kap vin chaje tèt ou, ansyen kòn siye, ansyen fòd 3 pedal kap vin chaje tèt ou. Moun sa yo echwe deja. Afè bagay ap vin dou chache nèg pou papye ap vin fò pè depi w vin nan fwe konba kabann epi w ap chache nenpòt vye nèg bouche twou nou pou w bwè dlo santi. Tande kisa w di m. Sa vle di ou tou limite tèt ou. Sa vle di ou ka fè 30 tan 40 tan konsa ou limite tèt ou kwense kò w. Ouvè kò w nan peyi a pitit ou alèz. Sèlman si w wè moun ou lakay yo pa gen tan pou ou, ou wè yo pa gen tan pou yo ede w, al mennen w al fè yon aplikasyon. Mande vwazinay ki pi pre w la, mande konsèy, pale avèk zanmi. Ok. Joe wè m di w la, pa al fè tripotay sèlman. Y ap fout ou deyò wi. Y ap fout ou deyò. Yo ka menm mete w nan avyon yo voye w tounen Ayiti. Pa al nan fè tripotay ou vin nan peyi a la poze son w ok bagay moun pa pou ou kay plen ravèt pa pou ou si w wè gen kèk grenn veso sal lave yo si w wè kay la sal pwòpte l pou yo ok epi mouri pou l ou la ou pap la pou lontan ok pa vin pale afè moun kay plen ravèt pa pou ou epi w ap wè w ap fè zan la ok pa okipe moun k ap vin di w pa ka gen kredi ok tande sa m di w byen lè w vin la a voye kat travay ou ale nan imigasyon chache fè sosyal sekirite w lè kat travay ou vini al travay epi apre 3 mwa ou genyen nan travay la epi al nan entèstet otosentè Leve yon machin ou vle ki nan gou w, ki nan lide w. Ou sèlman bezwen 3 mwa esperyans nan travay ou a sèlman. 3 mwa sèlman. Epi ale la leve yon machin. Al avèk pechèk ou, al avèk sosyal sekirite w, al avèk ID w, si ID a poko vini jan wè m di w la, al avèk paspò w, epi leve yon machin. Epi lè w rive di se Merizier ki voye w, epi y ap ba w yon discount epi w ap pran yon machin ou pral lakay w avè l. Pokipe okenn manman agrena k ap vin di w konsa wi aprè 2 zan, e, e, ou pa konn sa k pral gen aprè 2 zan p ap gen yon mèd. Ok. Ou gen kredi nan peyi a menm jan ak tout moun ou chèf prèl ou. E sa m vle pou w konnen ok.